Premyè choz ke n dwe konprann, apre le succès du carnaval de Port-de-Paix, succès entre guillemets, sa depan de sa w wè li, succès en termes de participation, bagay konsa, moun vini, paske yo te konprann pral gen gwo pwoblèm Port-de-Paix etc. Surtout, pa bliye non, se yon minimum ki fèt. Machin pat ka rive Port-de-Paix alèz. Ti machin yo, Yo montre w yon gwo bis, ou wè nèg yo t ap fè entèvyou a man e Walter, gwo bis plat yo, Marco, bis plat yo, li rive bò de pè, li mèt wòt la te an tè bati, li te pent nenpòt kijan li, moun yo pa janm wè sa, mwen tande yon moun ki fè yon videyo, men se pa moun ki gen gwo konpetans e gwo entelijans, se pa de nèg ki abitye Kom se neg ki nan channmas yo bay sa yo moun nan pran yon telefon li sou moto epi ou tande moun nan pale men ou wè son peyizan kap pale lap pale du byen de jovenel paske l sou moto lap fè wout la m wèl make mòn chen kom si mòn chen an son mòn kom si son bagay pèsòn pat ka pase la donk kounya l sou moto lap monte epi l monte travay sa se pou moutre nou fas ak moun sa yo ki pat janm wè Pa t janm gen wout, pa t janm konn wè petèt yon ti limyè, menm si limyè a se yon bagay ou ka mete, ou ka poze kesyon sou li annatandan, ou konprann? Moun sa yo, yo menm, yo ovasyone misye. Yo rele anmwe pou misye. Donk, Jovenel, apre kanaval la, Misye sou nuaj. Pa bliye non. Misye li deja yon moun ke li nan lafè. Misye sou yon nuaj. Kanaval byen pase yap rele viv Jovenel. Sa fè lontan ke misye pa jwenn bagay sa. Se toujou aba Jovenel. Jovenel vole. Mare Jovenel. Misye nan yon kanaval ke l òganize pou la premye fwa Tout moun depatman ap rele viv misye oh kanpay yon ti moman misye sou nuaj kounya pa bliye gonayiv son defi pou misye paske misye pat janm ale premye janvye a gonayiv e misye tande gen manifestasyon kap fèt donk pandan misye sou nuaj la avèk tout kò l an chè de poul tout moun sot rele viv li misye pase misye rantre gonayiv a la surprise jeneral m wè moun gonayiv yo t ap rele viv jovenel m pa konn si m manti m pa e pa sa hein. Map gade w wi. Ejan moun yo tap rele vizyonè ou wèl. Walter moun yo ap rele vivyonè m di oh sak pase kounya m renmn ap gade paske m son obsèvatè map gade moun yo ap rele vivyonè lè moun yo rele vivyonè jovenel vin pi gonfle misye yon ti po Men misye ap eseye gonfle, ou wèl paka gonfle, pase misye fin zo a po nèt Marco, misye fini nèt, misye ap eseye gonfle paka gonfle, moun ap rele Viv Jovenel Viv Jovenel la site dendepandans e yn semèn avan Winter Etienne anonse kel gen lans wòkèt kel pral lanse nan Gonayiv li mande moun yo kite bò tribinal barkasè yo kite la m pa tande yon peta tire pandan Jovenel la mèsi ok donk. Marco. Se yon bagay ekstwòdinè kanpàn. Fò w ba non w depi yon ti moman. Wè. Se yon bagay ekstwòdinè. Donk, misye rantre nan Site Endepandans lan. Jovenel transfere siksè a nan Gonayiv. M vle m konprann analiz m ap fè avè nou. Siksè ke misye fè pou kanaval la, misye transfere l nan Gonayiv. Li tou desann ak yon pakèt moun, misye tou rantre nan Gonayiv. Tande, se de la politik. Se de la politik. Ok? Donk, m te do tande echanj de tir. M pa tande echanj de tir, m pa tande yon peta tire. Donk, tout opozisyon an se te nan bouch, pase nèg ki te gen lanswòkèt yo, lanswòkèt la te la depi dimanch pou yo te lanse l, yo pa lanse l. Sa vle di pa gen nèg k ap goumen. Donk, vil la te chaje ajan de sekirite, ok, moun yo rele, vi jojo, eksetera. Ok, an nou di se kòb. Pase li a sèt pèz. M te wè anpil moun ba yon ti kantite kòb. Men ann di si se kòb tou, omwen fò w tande moun k ap di aba misye yo. Paske te gen yon manifestasyon ki te fèt dèyè Gonayiv, te gen anpil moun ki te deyò. Kote yo te ye? Mwen pa wè yo. Donk, Gonayiv ta pa t lidè. Si gen yon lidè, e Winter Etienne. Yo ap pale de leader politik. Bal li bon love a. Bal li bon love a.
Non nan nivo nou te ye la a Gonayiv paka Jovenel paka debake pou l pran Gonayiv an otaj sou les yeux passifs des gens qui se faisaient passer pour des leaders conséquents. Map kontinye pou m di. Lè Jovenel fin pran sa. Bagay Gonayiv sa je bay. Dezyèm pati a toujou wi m di Jovenel te pwomèt ke l tape li pral tape yon ex senatè. Bizarman Les idiots pwòch de Jovenel yo sou liy. Nap ekskize m si m di les idiots pwòch de Jovenel, m rele yo idyo paske kouman w ta vle pou prezidan di l pral tape yon senatè 24 è 48 è aprè pou tèlman w sòt, tèlman w idyo. Wal fizye, wal tire sou chèf sekirite fèmni an. Se pou sa Joel apèl nan sityo. An ou pa konn poukisa? Kit se vre kit se pa vre paske pa mwen kap entèprete. Pa mwen kap. Depi yo tire sou nèg fèmni an e pouvwa. Paske Jovenel te di li pral tape misye.

Misye pa gen anyen misye pa blese pa gen anyen men yo ta dèz le se kòmsi pou prezidan ap tape e sa misye fè a monchè jovenel la pa serye monchè mentnan il fo dir malgre siksè prezidan nan kanaval la malgre ke misye sou nuaj je kwa ke le prezidan fò prezidan reflechi. Succès a pa janm kontinye pase l toujou gen succès, succès kap kontinye an se le compromis et l'entente. Marco. Pandan misyon an nan sa a, se pou l reyini avèk moun tout bon pou l fè compromis ak antant. Alò opozisyon politik, fò misye fè antant avèk yon sektè kredib ki se, ki pou yon compromis.

Pa gen sa yes. Kiyes moun ki ka mobilize le departement du sud pa gen sa pyes kiyes ki ka mobilize le departement de l'Artibonite pa gen sa menm.

detni leadership de la ville de Gonaïves, je dis, je parle pas du département, de la ville de Gonaïves, face à cette contestation continue contre Jovenel, Jovenel pa te ka rantre Gonaïves konsa. Au lieu de consolider force yo nan ville yo et nan departement yo, yo vinn fè l nan Port-au-Prince. Eee Marco mwen konnen pòtoprens pat jofle pat vote jovenel eeh enben se pwovens lan ki te fè misye prezidan mwen konprann mobilizasyon pòtoprens lan em konprann demobilizasyon nan pwovens lan men gade nou bay gade nou bay fen nou bay fen si yon nèg vle konprann wap konprann m pral konkli poum kapab voye ale kanpay lopozisyon de pòtoprens li dwe revalye fòs li o nivo nasyonal. Se fòs ke w pa gen o nivo nasyonal ki fè w pa ka jete Jovenel. Paske Pòtoprens pa ka jete Jovenel Zòn. Men sa misye sot fè nan Nòdwès la a. W a di m wi se kanaval, se bagay sa yo. Eeh sa! Moun yo monte, moun yo al nan kanaval. Jakmèl chaje moun. Donk, fò n revalye fòs nou o nivo nasyonal.

de cette nouvelle administration gen lòt moun ki pat la k antre il y a des questions que yap poze sur Haïti sur le pouvoir et sur l'opposition et c'est normal lè yon senatè di Jovenel manda l fini an 2021 ou jwenn depatman deta a li menm li di an 2022 l'opposition kontan pou 2021 an pouvwa kontan pou 2022 a donk Mwen kwè jodi a fò pouvwa an plas la kòmanse reflechi sou pozisyonman kominote entènasyonal la paske an fèt men ke men gen enfòmasyon ke m gen an mwen a e bay analiz non yo bouke avèk bagay dekrè a. Mwen di pouvwa sa la jodi a Yo bouke avèk bagay dekrè a. Donk, chak aksyon k ap poze, y ap gade kouman kominote entènasyonal la ap evolye. Depi w wè Jovenel pa tonbe, konn se kominote entènasyonal la. Men, pa bliye m toujou di nou sa. Tout tan n pa gen yon vrè altènativ, yo pap jete Jovenel pou yo remèt nou li bay kiyès? Kòmsi aprè egzèsis ke nou fin fè devan avèk moun sa, kounya ou pral bay, enben pouvwa non, son jwèt li ye kounya, il faut être plus sérieux au niveau de l'opposition pou n kapab vin jwe wòl nou.

E san dout se yonn nan aksyon ke l ta kapab miltipliye nan plizyè lòt departeman piske a yon moman done menm nan Pòtoprens yo te di l pa ka sòti a a prèv ke li te fè yon ti sòti nan Petyonvil epi yo te menm montre dè zimaj ke moun ki t ap rele dè l donk li ta kapab pwofite de sa a. Men m panse tou la pli gros erreur du prezidan de la repiblik, m pa panse s on erreur tou ke l ap asime l, se de dire ke li pral tape yon advèsè politik sou do men paske pou lenstan m panse ke se yo pa kapab pran sa pran sa a la lejè dayè lè w genyen yon moun politik ki anfas ou ki se yon advèsè politik di dirèkteman w pral tape l sou do men m panse ke se yon fòm de menas e se di lavi moun sa a sou kont li pandan si prezidan Jovenel Moïse gen rete 1 an l ap fè. Mwen panse ke prezidan te dwe peze mo l paske gen kowona, gen doulè senti, gen aksidan. Sa vle di lè w pral tape yon advèsè sou do men jodi an ann Ayiti yo konprann kijan politik fèt, m panse sa se yonn nan pli gwòs erè ke l'avenir dira le reste ke l ka peye chè. Gade, e li yo li tape a wi ki fè nèg la atake a. Paske e sa misye genyen kòm byen. kòm fòs ekonomik. Menm si l gen konpayi sekirite, ou pa ka pare konpayi sekirite a paske men la a ou ka met dife, ou ka kraze, ou ka brize. Donk, yo tou voye siyal la. Ou wè, ou wè tap sa a? Li pap ka fèm nan ankò.
Se kòm si yo, ou wè m pa janm pwononse non misye. Men wi pa timoun non. Donk, misye vle di, tap wap tape m sou fèm nan ou pral tape m. Epi atak ap fèt, tap tap tap tap sou fèm nan. Donk nèg la manke mouri, nou pa gen atak sou fèb la ankò. Non men kounye an tou, anfèt, an politik, lopinyon piblik konsome, menm jan wè pa egzanp Prezidan Jovenel pale de 19 milyon, yo gentan wè gon gwoup moun ki kenbe yon kantite milyon. Se di opinyon an di kèt, men peyi sa a se yon peyi tèt chaje. Idèm tou, tout opinyon piblik la kenbe tou Prezidan di li pral tape misye sou do men. Donk.

Etan done ke yo pa tou wè kiyès dirèkteman kal boule l, la a ka gen dè dout paske prezonpsyon dinosans. Donk sa vle di an dwa ou pa kapab dirèkteman tou di se moun nan. Menm lè w ta di se moun nan fò w gen dè prèv. Sèl an Ayiti yon prezidan kanpe pou prezidan di bagay sa yo. Wi non men se.
Tande pou w fè sa tande

Exactement!
Donc si li di map tape w, m ka tape w paske sa depan de sa nou te konn fè ansanm. Epi ou konn ofri m, m pat aksepte oubyen ou konn te pataje ansanm avè m, ou te pran sou li. Men lè sa l tap de, an n ta di puiske si mwen avè w la nou nan scoop epi gon deklarasyon m fè sou ou ki gentan di se petèt jan n te konn viv, ou konn konn rezilta sa l bay? Nou se 2 pourriture. Trè byen, 2 pourriture.
E se pou sa k fè donc. Nou Nou toujou ap pale e lò nèg alye yon moun mwen mwen mwen wè m tande moun ap pale kòm si moun serye k monte nan politik li difisil. Li difisil si se konsa pou yo fè politik. Donk nou pral tande pwent vi Marco sou ansanm analiz yo vin t fè a Marco ebyen fè pase konnen. Bon ou avèk mwen la nan anpil anpil bagay ki sou diferan tematik ke nou tap abòde la men banm kòmanse pa dènye a se de pwopo gratwi ke yon prezidan de la repiblik pa oblije pwononse. Ditou. E piske ou ka jis fin anonse ke ou pral bay yon tap oubyen gen ti aksidan k pral fèt epi gen yon machin ki tou pwo ki tou la epi k pwovoke aksidan an. Alèz?
Wi, pou yo mete pou poul mete sou do w. Bon, Mako, Pase.
nèg yo fè efò wi. Ah, tande, tande, nèg yo polisye yo fè efò wi. Si yo ka fè lekti sa epi bagay sa rive nèg la wi paske se yon bagay espètakilè pou te rive youn nan yo wi. Wi pou ki te rive youn nan yo. Yon bagay espètakilè.
Wi pou ki te rive paske nenpòt bagay te ka rive epi l ap sou kont prezidan. Sou kont prezidan. Donk m panse se de pwopo gratui e yon prezidan darepiblik tou pa ka ap pale avèk emosyon e ou pa ka revancha epi prezidan m twouve tou li twò pwovokatè e sitiyasyon n ap viv jodi a pa mande de diskou pwovokatè e gen de pwopo gratui m panse kòm prezidan de la repiblik fò prezidan evite sa pase depi w di pral gen ti aksidan on moun ka pwovoke aksidan pou ou e lè aksidan fèt kounya e w pwopriyetè l paske w te di pral gen aksidan e m petèt m panse e. M pa konn ki gwoup politik oubyen ki gwoup jiridik oubyen ki gwoup ekonomik ki asasinen Mèt Dòval. M pa konn ki gwoup. Men, kòm prezidan te di pral gen ti aksidan, Mèt Dòval annik mouri. Yo di misye. Yo di misye tiye l. Yo di madanm misye te resevwa 3 mil. Yo di madanm misye te resevwa videyo a anvan. Bon misye di sa e misye misye tou nan entèvyou misye di ke se madanm li 3 minit aprè k montre li donk m panse fò prezidan an rekonsidere pwopo l yo lè prezidan ap pale